3 boul cho, 3 boul kazebòt pou tiraj swa 28 jiyè 2024 lan la fanatik yo kòman nou ye kòman nou ye kòman nou ye e m espere ke nou anfòm m espere ke nou kòrèk la m espere ke tout bagay anfòm pou nou la donk e m ap di kreyatè la mèsi paske li pèmèt ke mwen kapab prezan la pou m pote boul cho pou fanatik mwen yo ikonpri ou menm tou ki fèk ap fè konesans avèk Sadosyksènèf Donk e se yon gran plezi pou mwen e pou m di w byenvini nan fanmi an. E meyè fason pou rete konekte avèk Xavier 509 se abòne epi aktive klòch de notifikasyon, retire l sou pèsonalize mete l sou tout pou kapab toujou jwenn notifikasyon lè m lage videyo bòl cho yo epi lè m ap bay rezilta an dirèk ok. Donk e fanatik yo maten an la e nou wè kijan nèg yo balanse avèk bòlèt la e sensèman.

Humm gwo koze wi. Nèg yo ap retade avèk boul yo fanatik yo. Antouka aswè a la nou pral gade kòman sa li menm lap ye. Paske la ke nou vle l ou pa nou rive nan fen mwa fò wòlèt la ban nou fè lajan. Ou konprann? Moman bil yo pral rive ou konprann. Fòk nou fè lajan fòk kay yo peye ou konprann. Fòk dèt yo peye. Antouka fanatik yo nou pral gade pou nou wè la kisa nou kapab fè pou aprè midi an la. Nou konnen li trèzenpòtan pou nou kite yon jèm sou videyo a paske sa li pèmèt mwen evalye ebyen nan ki nivo travay la li menm li ap mache ok donk mwens gen like se plis mwen mwen gentan santi ke gon bagay ki pa kòrèk e pa bliye si gon bagay ki pa kòrèk pou ou nan travay la zanmim toujou kite yon kòmantè pou fèm pale de li epi pou mwen e modifye sa ok donk e alò si nesesè ok paske e pa tout sa nou pral di ke map ka pote yon chanjman avèk li ok donk avèk letan m kapab eseye amelyore kèk bagay. Ok Donk fanatik yo aswè a la nou pral kanpe la zanmi m E dan dan dan pou nou frape nèg yo la Ou menm ki etazini zanmi m Ebyen boul sa yo pral ba ou la zanmi m ou kapab ekri nan nimewo sa pou kapab jwe bòlèt ou zanmi m 5 61 E 9 44 0 4 85 Ekri nan nimewo sa pou kapab jwe bòlèt ou zanmi m Ou menm ki an ayiti Ebyen telechaje aplikasyon avantaj pa m nan Ok, pi gwo bòlèt an Ayiti a. Telechaje aplikasyon an, enskri sou li. But, lè w ap enskri sou aplikasyon an, sonje antre kòd parenaj sa ki se 14 74 12 74 pou kapab jwenn 50 pwen gratis pou jwe bòlèt. E ou menm ki ta renmen fè pati de vip Exato Siksè 9 la, ou kapab ekri m nan nimewo sa ki se plis 1 809 205 70 83 ekri m pou kapab genyen plis enfòmasyon de kòman vip a li menm li fonksyone ok nimewo a se plis 1 809 205 70 83 donk fanatik yo aswè a la nou pral kanpe nou pral kanpa nèg yo la e m wè li parèt difisil anpil anpil anpil anpil anpil anpil anpil pou 3 boul sa m pral pote la pou m pa sakaje nèg yo la donk li difisil anpil. Kòm etan done ke nou wè kijan yo kanpe avèk bòlèt la, nou pa, nou pa, nou pa, nou pa, se pwobabilite li ye. Men aswè a la fanatik yo, wè afich sa? Gade, n'ap frape nèg yo seryezman. Premye grenn boul la zanmi'm se 29 92. Boul retounen'l. 29 92. E pa bliye aswè a la, non sèlman li trè pwobab pou gen boul retounen'l, pandan ap gen boul retounen'l la, li pwobab tou pou gen dekabès. E sesi ta sipoze gen maryaj? Retounen'l.

Donk, e pa bliye, bòlèt la se konsa l toujou ye. So, bòlèt la, li se resipyan mwen, m se kontni an, nenpòt fòm li pran, so, m ap pran l tou. Ok? Donk, premye grenn boul la fanatik yo, 29,92. Kenbe boul sa la mwen, e se si n ap pase nan tou lè 3 tiraj yo avèk li, paske li epapiye kò l nan tout bòlèt la. Rezon an, li tonbe twò konplè. Premyèman, yo bay 80, yo bay 23, yo bay 59, tou lè 3 boul sa yo rale 29,92. Answit, yo vin la a, nan Florida, yo bay li, ok, yo bay li, yo vin la nan New York la, yo bay li ansanm avèk tout 04, 29, yo bay li a tout 04, 95. Boul sa ankò yo rale li. Donk se rezon sa a ki fè m di nou la fanatik yo, n ap veye, n ap veye 29, 92 ankò. Ok? So, jan l pa, jan l pare kò l lan la fanatik yo, m pa wè ki bò li kapab lage kò l pi fasil.

Pandan 0 4 fè premye lo a, yo bay 29 dèyè l. Sa vle di nou tou jwenn li la a, 492. Oubyen yo bay 892. Ok? Donk, dezyèm grenn boul la fanatik yo, nou genyen la a, 79. Lè di nou sa l pa tonbe maten, n ap veye la aswè zanmi m. 79, e se yon boul la ki trè pwisan zanmi m. Pa bliye m toujou di nou afich maten an li stil toujou repwobabilite pa l. 79 la just rèd la pou aswè a. Pa bliye nou te gen lòt lòt afich 997. Ok?

Answit fanatik yo, pou tèmine la a nou genyen 69. Georgia Florida zanmim, boul sa yo twò rèd. Boul sa yo twò rèd. 69 zanmim, Georgia Florida. Men nap plis pezel pou mwen nan Florida. Nap plis pezel nan Florida. Ok, pa bliye nou te bay pot loto maten an la a ki te 3, 4, 6. Donk nap itilize chif sa yo pou nou fè rezon a chif yo. Avèk 3 boul sa yo ba nou la a. Ok. So pa bliye m di nou afich maten an la li still gen pwobabilite pa neglije l paske nou gen la lò pran le ka 84 ki son boul ki rèd anpil pou aswè a la nan pran 79 la li tèlman pwisan m oblije tounen avèk li ok donk se e e e de boul ki trè bèl men aswè a la zanmi m yo n ap kanpe avèk 29 79 69 ok men plis peze 69 la nan Florida jan m di nou an nou gen boul sou afich la ki tèlman bèl ke m pa konseye nou neglije l 49 bèl 84 bèl, 07 bèl, se de boul yo ki bèl, toujou cheke afich la. Donk apre, nan live rezilta yo, ma pote aranjman pou nou, ok? Donk, an pase avèk maryaj yo la ki tout otokatif, nou gen 40, ke nan pran pa 49, m retounen avèk maryaj sa, paske maten m bay li la, li pa tou, m retounen avèk li la, nan veye 40 pa 49,

Ou menm ki Etazini ekri nan nimewo sa a, 561 947 04 85 ou kapab jwe bolet ou, ou menm ki Ayiti telechaje aplikasyon avantaj pa nan enskri sou li, pandan w ap enskri a sonje antre kòd parenaj sa a ki se 14 74 12 74 pou kapab tou jwenn 50 pwen pou kapab jwe bolet. Answit e pa bliye nimewo vip a se plis 1 809 205 70 83. Babay fanatik yo, mèsi paske w rete vizyone videyo sa jiska lafen e kite yon jèm e pral pataje l, n ap kwaze nan live rezilta pita.